Wi pitit bon e sen. Talè a m sot deyò a mwen rankontre yon ti gason, li di bal li di m bonswa, mwen jis di bonswa, li di m konsa kijan m rele, mwen di l m rele Jodlin, li di m bal nimewo telefòn mwen pitit, m jis bali. Nan ka sa pitit, bon papa m pa menm la, ou bal nimewo telefòn nan, pat ka tann lè papa m vini, wa jwenn avè l sou wout, wa di l sa.

Ho cheri, Jini se ka frèm wi mwen menm m renmen li wi. Jini tèlman ere, lèm parèt wè byen se sou do wi li rete poul pote. Sa ka rive gadon la yo pran timoun nan a de bwa men aprè lwa li ap fè pase mizè. Pa panse konsa cheri, si timoun nan e gran timoun li ye, si lap pase mizè li pap rete. Em te gentan di Jini yon grenn mo.
Sara rive lap pase mizè l pap di w. Li pap pase mizè cheri. Li ka pase mizè paske w pa la. Pase m te gentan pa la timoun nan. M te di l lè l rive tout ti travay moutre li se yon bon timoun. Ou konn prensip ayisyen genyen? Lè w fèt vin lakay yo yap pran ka w. Aprè de twa jou wap pase anpil mizè. Oh sa w di a se yon mo wi cheri. Men nap chèche antann sa. Ebyen ok.
Sèlman eske frè a te di w lap mete l lekòl? Oh!
Bon, se yon gwo kolèj wi. Yo gentan moutre m lekòl la. Lekòl la pa twò lwen e apatman frè m lan. Bèl apatman epi bèl machin. Oh, oh!
Cheri bon si m te kenbe non lekòl la, oh m sonje Lise Philippe Guerry. Tèt chaje.
N ta swete sa? Oh, oh! Bon m di w cheri. Cheri m ap di w yon bagay. Wè lè n ap wè, nou pral wè Jini?

Ou konnen. E maten an se yon vizyon m fè pou ou, se sa ki mennen m la. M pa t menm konn kay ou, ni konn kote ou rete. Men kanmenm se nan yon vizyon Bondye esplike m tout bagay epi l voye m nan kay ou. Ehe, sa vle di Jezi k voye w lakay mwen? Wi, Bondye k voye m nan kay ou. Oo, ebyen depi se Jezi, ou ka ban m Jezi. Donk m panse ke depi ke Bondye voye m nan kay ou e l esplike m ke ou poko fè lapè avèk li. Se bale m ap bale, lave veso, lave, epi lòt timoun yo yo menm, woze zong epi fè limena.

Li pa pataje.
Rezon, Imajine w, si w tout fwa w pa mete yon sandal nan je w, sèke gen yon rezon ki fè w pa chwazi mete l, pa vre? E menm jan, si w pa vle zanmi, gen yon rezon, pa vre? M pa konn si sa ap deranje w, men ban m ti chan kòmsi m ta vin zanmi w menm.
Men Kòki, ki vizyon w fè pou mwen la menm? Donk, Bondye montre m ke ou sipoze kite tout aktivite w ap fè yo. Spirituellement pou vin jwenn li. Paske l bezwen w. Bon.
Aksyon sa vle di fò m kite. Ki aksyon menm? Pa egzanp, si w te konn pran yon bagay ki pa pou w met sou pa w, si w rayi yon moun, si w kenbe yon moun sou kè. Ye egzajè wi pas.
M pa konn pran zafè moun met sou pa m. Senpleman si m eziti poud tabak la senpleman. Ebyen Bondye di konsa. Ou sipoze kite tout sa w konn fè yo. Ou sipoze kite tout sa w konn fè pou retounen vin jwenn li. Se rezon sa ki mennen m lakay ou maten an. O bon, m pa ko wè l ko prese non pou m ta pran l. Sa mande reflechi wi. Non, pawòl Bondye pa gen reflechi. Cheri, sa mesye a ap di w konsa? Ebyen cheri, mesye a vini li di m li fè yon vizyon. Ki vizyon l di w l fè a? Bon, li di li wè se Bondye k voye l pou m konvèti. Chak jou moun se yon sel pawol jezi ap vini jezi ak vini jamè pa janm wè jezi. Ou tande. Men ekoute madam, pandan ou di chak jou Jezi ap vini li poko janm vini an, e moun ki konvèti sa poko gen 3 jou, si Bondye te vini èske yo tap gentan konvèti? Sa te ka rive, men chak jou nou di Jezi ap vini jodi, nou di lap vini demen, nou pa janm wèl. Pa bliye Bondye li pa lwen poul retounen ok, O pa gen moun sou tè a ki konn kilè. Men sofke, sin yo, remak yo ap ba w ke Bondye pa lwen pou l retounen. Ou ka di m kilè Bondye ap tounen? Pa egzanp, tout sa w wè k ap pase yo, evedman ou pa t konn wè wè k ap pase, sa montre w ke Bondye pa lwen pou l retounen. Se pa sa m mande w.
Repons, Èske w ka di m kilè Bondye ap tounen? Depi w di m kijou Bondye ap tounen, m ap vin konvèti. Mwen menm, mwen se pitit Bondye.
M pa gen m pa gen jou pou m di w men Bondye ap vini. Mwen menm sèl sa k enposib pou mwen e ki vin posib pou mwen kounya, m prepare m, m fè tout sa Bondye di m fè. Se pou sa maten an l voye m nan kay frè sa, kay sèvitè sa, trè byento m panse l ap vin yon sèvitè, Bondye voye m lakay li m vin ba l pawòl la pou l kapab menm jan avèk mwen, pou l kapab sove. Ebyen cheri, nan ka sa, sa w wè nou ta fè? Mwen menm cheri, m pa di m p ap konvèti men pa jodi a m poko prè. Bon pastè mèsi anpil pou levanjil ou vin ban nan paske se pa tout moun Bondye sedwi avèk pisans li pou vin ba moun levanjil men frè pam mèsi anpil dèske Bondye fèw favè pou vin ban levanjil la m renmen sa paske gen moun ki ta renmen nan plas ou. Bondye pa bal favè a men Bondye fè w gras la ou menm ankouraje bay levanjil la paske mwen menm map fè yon ti tan toujou map gade epi trè byento lè w pase m ba ba w nouvèl. Anbyen ok cheri, m anndan wi. Anbyen ok cheri.
Eske m ka pase la ankò yon lòt fwa ankò pou m vin pale pawòl Bondye avèk ou? Wout la disponib pou nenpòt lè w vle Pastè. Premye sa w pral bezwen w ap bezwen yon zam. Lè w ap fè travay Bondye ou bezwen. Zam Pastè lapolis a arete. Non se pa zam sa pa bliye bib la li son zam. An son zam?
Wi bib la son zam.
Sa vle di se li pou levanjil kenbe lan men. Sa w wè lan men m nan li pi pwisan pase yon zam w wè k lan men lapolis. Kisa? Wi sa sèlman w leve anlè

Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sa vle di, yon moun ki te deyò a k vin konvèti, ou vin refèt. Se kòmsi yon moto w al met kay yon mekanisyen ki te kraze, li refè l ba ou nèt. Lè w vin kay Bondye, si w te fè maladi kè, si w te fè maladi tèt fè mal, maladi vant fè mal, ou pa ka mache, li rezoud tout.
Donk m swete lè m retounen.